Ou menm ki alarechèch don bon lokal pou pran ti plezi w antre ami ou di mwens an koup, ou ta renmen yon kote pou w manje, pou w bwè, pou w benyen nan pisin, enben m refere w Relè Bar Resto. Relè Bar Resto se yon restoran ki sitiye li Dèlma 83 nan ri Babankou. Lè w antre nan Relè Bar Resto m ba w garanti,

Nan lari a sa lap regle m bay tèt fèm mal ayayy li konpòtel tankou yon Bon, sè Patricia ou pa janm pa nan telefòn?
Ou serye? Wi m seryez.
Ou bliye kijan sa rele? M konnen l rele pòtab. E? Men. Nan moman prèch la se lè sa ou nan telefòn ou pa ou pa tande anyen non de sa pastè a di kòmsi ou bliye si menm labib di priye veye sa vle di se priye wap priye veye la yes epi tou l pa di ou vle pandan m legliz lan pou m neglije telefòn mwen pandansetan mennaj mwen nan lari a kiyès kap jere l pou mwen. Sèvant, sa wap di konsa? Lè wal legliz se legliz wale ou sipoze byen dispoze pou tande sa pastè ap di epi pou sanntifye wi. M konprann sa w di a. Men, se Labib ke Labib di, Priye, veye, pandan m ap priye a, fò m veye mennaj mwen. Fè atansyon ma sè, li di veye priye, li pa di priye veye. Ok, kisa sa chanje?
Ou pa wè sa l chanje? Kòman w ka konprann w ap priye epi w ap veye? Ou wè l ap gen sans? Ou pa wè se veye priye avan?

Tout lè nasyon boutiron ere, gavou chere, un pays de délices, dit l'Eternel des armées. Se rezon sa ki fè m prefere rete grangou pou m pote dim nan la mezon di Senyè, pou m pote dim bay pastè a. Tandem tande moun pa pote e pa bay ofrand Bondye di w pou bay ofrand pou bay dim. Kinbe lo pastè pran lajan chatiman lajan chatiman labib se pawòl Bondye pa gen anyen ki di nan bib la ki pa verite.

Ah mèsi Bondye Ooh Sèm Hey ann pran yon ti zen Se pastè a kap fè konsa legliz la la Ooh pastè sa ou pa konnen bout li ye konsa li ye M preske M preske bay legliz sa manti Paul sa m pa kapab li fò non mezanmi Pou pastè vin Deraye konsa?
Ebyen se pa legliz lap fè, se pòch li lap plenyen pou la fanmi li. Abi pa di sa non mezanmi. Epi ann fon lòt ipotèz. Ki pa janm al legliz Abi. Kot bib ou? Gad yon wont ou pran jodi an.
Poukisa teknoloji a avanse nan pwen l avanse a?
Men ou pa remake wont ou pran jodi an non. Ki wont li ye la? Hein pandan pastè a di konsa nap ouvri bib nou nan som 23 ou menm menm ou nan som 23 epi apèl moute.

Ou konnen ou gaye nan lari a ou konn wèm chita. Yo tande non banm di w ou wè poze m poze la Kèt sa sot fè cho wi menn. Se pa jwèt vre non. Men w konnen mwen m paka pa mache pou lari a menm. Bon se pase m pase w bon wi paske tout semèn nan m pa wè legliz nan. Ann ok konnen jodi a la batay legliz

Ok ok kite sa an pasan dim non e m pa ta renmen pou se dekouraje w dekouraje ok ou kapab malad se vre men ou te kapab mache ansanm avèk yon chèz lakay ou petèt kòm m pa vin la m pa wè kousen yo jodi an men ou ka mache ansanm avèk li pou kite sa. Frè Ezekyèl pa fè ridikil. Mwen konpè bò jan ridikil ki ta sipoze dekouraje nèg la legliz jamè. On kondòm son fwa ki fèman. Depi lontan map bay moun pawòl de Dye kona monchè moun ka dekouraje nan monchè. Epozo di legliz ou byen di legliz. Mwen ye legliz. Wap oblije di la legliz. An pasan an pasan banm motive w dera pa bon. Vakabondaj, omoseksyalite, madivinite rete la dans la maison du seigneur.
Sa vle di la lè w rankontre a demon se sa w pral rale? Ou byen sa. Sa k nan tèt mwen an. Sa k nan tèt ou an? Yes. M ta swete sa. Bon, ann kite kantik an antre nan priyè. Sa pastè a t ap fè la? Apwopo de ofrann pou ofrann nan. Ou wè si se pa t won't je, m t ap pran pòz m vire devan chè a, m p ap met men m nan panye a, m pran yon valè kòb. Ou pa wè pastè a egzije moun yo pou yo ba yon kantite kòb? Li pa kite moun yo ap pwòp volonte yo non. Epi tou nou pa ka konprann tou se pòch pastè a lap plen. E sa fèm tou si se pat Bondye m tap foure menm nan kòbèy lan. Pastè sa gen yon bon ti visye ou pa wè tèt li ou pa wè eta tèt pastè a. Ou konn sam paka konprann nan istwa lan se lè pastè a di konsa moun ki chita tèl kote ap bay tèl valè kòb moun ki tèl kote ap bay kòm si li tou klase moun yo nan selon nivo yo. M pa konprann ditou non bagay sa. Imajine w, sèvant lan li menm, li gen mil goud, li lonje l, epi si w wè zo bigèt pye l, li gentan al kouri nan bò mil goud lan. Ou pa konn bèl blag.
Ou pa t tande yon moman pastè a di konsa l mèt se bouton. Bouton may w ap bay. Tande, ou pa kwè sèvant lan te kouri rache bouton l, lè l gade kòd soutyen l tonbe, pip! Mwen t sezi bagay sa. Tande m pa konprann legliz la ditou non. E poutan tout ti bagay yo yo pwopoz yap kritike. Telefòn mwen an sa son kritik. Men pastè a kap fè tenten an wi bon se pastè se mèt tèt legliz lan l ka fè sal vle. Men tou ou bay kote pou yo kritike w tou wi. Moman prèch telefòn ou sipoze sou silans. M pa viv pou moun. Map fè yon levanjil modèl. Bon sa m pral bezwen nan bon la. Yo depi avan yè map reflechi ansanm avèk Patricia papa depi lèm fin fwapel la menm m ta renmen fwape manzè pita wi Eseye ou pko banm kontwòl li Eh Toma tifi a e moun legliz yo pap vin dejwel non. Waw ou menm wè gade gade wè. Ah gade Mwen wè pou lari a m ye sa pa anyen te ka gen koka nan tout. bouch mwen menm. Men yo fin flanbe ou byen flanbe kounya mwen menm ou pa vlem flanbe? Ekèm fè pa flanbe a. Sè legliz pa flanbe?
Sè legliz flanbe men m konnen moun nan legliz wi men pa ou ye Toma ee pa ou ye gon jan pou ye papa ou fin pran premye flanbe ou bezwen dezyèm ankò? Paske manzè dous menn. Manzè dous anpil wi papa. Manzè gon jan tou ti li ranmase bwa menn.

Wap gratem. Sèvant lan jis nan bon wap gratem. M fon poze la paske m pral tcheke patnèm nan talè konsa la Ou pa voye je w anlè a Toma pou wè solèy la M gen enpresyon solèy la atè l ye wi.
Ah Ou pa janm konnen M ka byen fon trik pisin avè l men m prefere al fè l sou kabann nan pito.
Antouka m pral pran lari a la m pral wè kote m wè l pou ou Antouka.

Kazèt la pa ti sa nan ankò la wi menm. Epi pa gaspiye lajan nan pwogram Apòte dan la mezon di Senyè toutè lè dim, Malaki 3, vèsè 10. Bon, gen anpil moun ki mal konprann konsèp bay dim legliz lan. Ok, paske gen anpil fidèl ki di yo pap bay dim legliz, men. Anpil moun panse ke lè yo bay Timmy vizan se nan pòch pastè a li ale. Vwala! Se sa map di la wi. Se egzakteman kòb sa li ale nan trezò legliz lan pou l itil lòt moun ki nan bezwen nan legliz la. Vwala! Men moun yo mal konprann sa. Vwala! Menm si defwa e pastè a konn kase trezò a men li konn toujou apòte ke nan bezwen li. Senyè lè di men lè repon. Non la frè Bòzò wap peche la paske ou di yon bagay ke w pa sètifye.

Jak yo vizite w, jèn sa anpil. Ya se sa bon sa lò se se dwa nou ok bondye di nou fòk nou renmen youn lòt Renmen youn lòt wi.
Ebyen m kite w wi kòm mwen jwenn wap fè lekti bon se byen nouri w ansanm avèk la pawòl de Dye se sa nou vin di. Lòm ne vi pa sèlman de pen men de tout pawòl ki sò de la bouch de Dye. Wè se sa ebyen bon m lèse w wi. An pa gen pwoblèm.
An pasan Jak Ezekyèl pa konn si sa ap deranje w, èske w pa ka jwenn yon ti bib an anglè pou mwen silvouplè?

Oh ma soeur koman w ye. Ebyen ou konnen pasteur avèk zye nou anfòm wi.
Ok m wè sa e sa m renmen lè fidèl mwen yo toujou anfòm but pou kè yo kontan se pou sa nap ba yo levanjil la se pou sa nap preche levanjil la sè Mildrène e m te gen m te gen yon bagay pou m te di w an pasan ki kote w prale m wè ou trè prese. Wi vrèman mwen ti jan prese vre wi m pral kot sè m nan isi a la paske m okouran ke l pat anfòm. M te ka konprann pase vizite li montre sipò pa m. Esak fè m pat wè w nan reyinyon dam? Wi vrèman.
Ok.
E m te byen bezwen w wi sè Mildrèn. Gen yon bagay m te bezwen pale ansanm avèk ou e. Dimanch pase ok si map raple m ou sonje nou te fè ofrann